E nou te di yon pawòl, nou te di yon pawòl. Koze nou te di nan kesyon pwomote medam yo, se ke nou te di ke medam yo vreman kenbe Etienne Bâle nan gòj, ki se yon trè bon bagay. E kote ou pase, kote ou vire se medam yo, kote ou pase Nan fason medam yo ap bouje tchèmay lan, ou vrèman zòrèy ou pat o repo. Zòrèy ou pat o repo avèk avèk RJ Band epi Zile an. Donk, e mwen menm nan fason pa mwen m te toujou gon fason m te toujou ap vann ap vann e RJ Band lan pou m te kòmsi vle twoke kòn li avèk gwo towo yo nan biznis lan. M te toujou, kòm si nan diskou mwen, ap vann yon RJ Band ki, ebyen, sipase li, ki, ebyen, nan yon nivo, nan yon wotè kote ke li pa gen parèy nan biznis lan. Donk, nan refleksyon m yo, m te toujou, kòm si, eee. Ap mete l nan yon nivo ki depase mesye yo. Nan yon nivo ki depase mesye yo paske mwen menm m te toujou vle kwè ke medam yo ka pote plis nan biznis lan e yo ka ebyen branding mache an. Men m te vin rive yon kote, epi mwen fè bak. Mwen ralanti a diskou an pou m te mete yon bemòl. Pou m te mete yon bemòl. Sa k fè? Pou ki sa? Se paske e bagay yo, lè ke ou lese ou anpòte twòp, ou vin kòmsi pa twò wè reyalite. E m pral rive yon kote pou m di ke si efektivman, si efektivman jan fanatik yo ap vle fè kwè l, jan ke moun yo ap vann RG Band lan avèk Dou Zera, e. Si se vre li sa yo ap di ke li ye an, se pou efektivman staff RG Band lan menm jan avèk duo an te pran kouraj yo a 2 men, menm jan duo an te pran kouraj yo a 2 men, yo te di ke yo sispann ouvri bal pou djaz, Se yo k gen album kap mache nan moman ke yo te soti Terminator an, se yo k gen album kap mache sou mache an, se yo menm ki un peu partout ap afiche, donk li lè li tan pou yo on fwa yo yo louvri pou yo tou, yo louvri pou yo tou paske se yo menm ki nan moman an ke nan moman ki gen album kap mache sou beton an ki ebyen mete 2 pwojè nèf deyò. Sa yo ki ta pral kreye gwo pwoblèm, sa ki ta bay, ki ta pral bay anpil tèt chaje nan biznis lan e anpil lòt gwoup ta pral soulve ta pral di tou yo menm yo pa nan louvri bal pou ebyen de djaz si tout fwa ke djaz sa a li pa dakò mache nan lojik ke yo vle l yo vle mache an donk Kay ta pral antre nan lojik lan eee. Ti Djo Zeni kreyòl la ta pral antre nan koze a e tan dotre lòt djaz ta pral fè de menm. E sa ki ta pral fè ke Klass li menm jwe pou kò l, li te di ke l pa nan jwe avèk djaz. E la chose en est bien grande, nou wè kijan djaz yo alinye nan biznis lan. E pi, mwen di ke si tout bon vre ou gon djaz ou di se li menm k ap byen mache la, k ap mennen, li gen albòm li, albòm li ap fè firè, matchup lan li pa ka sèlman ant Zile avèk J-Band. A di antant lan, antant lan li pa ka rete sèlman nan RJ, nan Zile ak J-Band. Si m kwè ke pwodui m bon e ke m nan yon biznis, konkirans, nan yon biznis konkirans k ap fèt, pa gen kesyon de fanm, pa gen kesyon de gason, donk tout djaz se djaz, nou a menm nivo, e nou konn kijan prensip lan ye, lè matchup yo ap fèt, jodi an, jodi an te pou ou, demen se pou mwen. e ensi de suit. Jodi a m te jwe avan, demen si Dye vle w ap jwe avan, aprè demen se ou mwen menm, aprè demen se kou pa m se konsa, ebyen match-up lan fèt. E pi m vin di ke si efektivman nou genyen yon RJ Band k ap byen mache, k ap byen wile, nou gen yon Douzera k ap fè furè, k ap fè, k ap fè ebyen moun leve danse tout bon vre e ke se nou menm ki ebyen e kap fè la mayòl pou m wè fòs nou nan kwayans ke nou genyen nan tèt nou fòk o mwen nou te kapab reklame sa. Fòk omwen nou te kapab reklame sa pou nou kouwone viktwa ke nou batay pou nou te genyen. Sa ta pral, donk nou konn ki rezilta sa sa ta pral bay. Nou konn ki rezilta l ta pral bay. E donk, e donk. Byen malerezman, byen malerezman, se ke nou ap swiv toujou, se ke nou ap swiv toujou, pwiske albòm sa la, nou konn depi kilè l soti, nou konn depi kilè l soti, e konbyen fwa nou konnen ke RJ Band jwe avèk Klass pandan ke albòm nan soti an, nou, nou, si nou al kontwole byen, yo pa jwe anpil, men, konbyen fwa nou remake ke Klass louvri yon bal pou RJ Band just pou moutre respè yo a efò travay RJ band wè m pa di Rutshelle m pa di Rutshelle paske Rutshelle son se se se sengilye se se pa se li se se jis yon pèsòn men lè nou pran lenstitisyon dans son ansanb ki se RJ band Li vle di sa l vle di an, li reprezante sa l reprezante an, nou konn kijan biznis lan mache, biznis lan travay. Lè m gen pwojè, lè m gen pwodui m k ap byen mache sou beton an, m pral jwe avèk yon gwoup, li dwe m respè an pou l pèmèt ke valorize, pou l valorize travay mwen an, li jwe avan, mwen menm mwen jwe apre ki se.

avèk Bedjine yo te gen kouraj pou yo te kanpe pou yo te di ke yo soti yon album ki se Terminator ki sou beton an la kap mache ki gen demand yo jwe avèk klass plizyè fwa klass louvri pou yo yo pat klass louvri yo louvri pou klass yo louvri pou klass yo pat gen pwoblèm ak sa. Donk li rive moman an tou pou Klass rann yon resipwosite an. Paske yo gen album yo k ap mache sou mache an e yo te trè demande, yo ap jwe avèk Klass, match-up ap fèt. Donk li rive yon moman pou tou pou Klass rann yon resipwosite, pou Klass mete yo an valè. Donk, mesye dam yo te gen kouraj yo, yo te pran kouraj yo a de men pou yo te mande sa, pou yo te reklame sa ki revyen yo de dwa. Ki revyen yo de dwa. Donk, ee, mwen vin a diskou sa, se jist, se jisteman, Pou w gade ki nivo. Se pou gade ki nivo RJ Band prale avèk album sa. E si efektivman vre li fè album nan pou l konkeri yon yon gloire, yon nivo.

Donk, si toutotan ou pa ka enpoze w an se sans, pandan ke album ou ap byen mache, biznis ou ap byen travay, fanatik ou kanpe dèyè w, ou poko janm ka fè sa, Ou pa nan batay. Ou pa nan batay. Ou pa nan batay. Paske, a 2 repriz, si memwa m pa fè m defo, ou jwe avèk Klass, pandan albòm ou ap byen travay, se ou k jou, se ou k toujou jwe avan. Se ou k toujou jwe avan. Premye bal ou fè, premye bal ou fè avèk Klass, ou fin jwe, tout fanatik ou al ansanm avèk ou, Klass rete pou kò l. Dezyèm bal ou fè avèk klas ankò, menm bagay a la, ou klas ouvri, ou fin jwe sa w ap jwe an epi kounye a la klas. Se pa di ke nou ap di kòm si pou pou al antre nan yon konfwontrasyon avèk klas, pou al antre pou al pou al pou al e tagèt klas. Men, nan matchòp lan, kòm albòm, paske kòm albòm ou soti, ou pwojè w ap byen trav, pwojè w ap byen ap byen mache. Si efektivman ou rekonèt ke w se yon djaz a part entière menm jan avèk tout djaz, ou pa kòmsi klase tèt ou o second plan, ou pa mete tèt ou kòmsi a l'ecart kòm yon bagay yo rele pou kòmsi vin plen kwen. Sa se la moindre des choses pou ou regularize match-up ou avèk klass. Regularize match-up ou avèk klass. Menm yon fwa, menm yon fwa, klass ba w, li ba w love lan an retou, pou jis moutre efektivman, batize album nan. Batize album ou. M mete w an priyorite. Bon, petèt gen dwa se mwen k wè l konsa. Petèt gen dwa se mwen k wè l konsa epi bon, e pa sa k nan tèt moun yo. Donk, w ese m konprann. E pa sa k nan tèt moun yo. Donk, se kòmsi, se kòmsi m ap mete, se kòmsi m ap mete. Wap mete bagay nan lespri moun yo menn. Èske nou konprann? Donk se sa ke li ye. E se sa ki te toujou genyen nan biznis lan, ki te toujou konn ap leve batay nan biznis lan antre gwoup yo. Paske gwoup yo te toujou vle ke, yo te toujou vle ke matchòp yo, tankou nou pran kreyòl la, tankou nou pran kreyòl la avèk klas, se toujou sa. Nou pran kay, se toujou sa. Nou pran vayb, se toujou sa. Nou pran T-vice, Djakout, se te toujou sa. E tan dotre djaz ki te egziste nan biznis lan, se te toujou sa. Donk, Si ke ou pa rekonèt tèt ou kòm yon segond, kòm yon, kòm yon, yon, yon djaz de segond degre, ou pa rekonèt tèt ou kòm yon djaz de segond degre, ou rekonèt tèt ou kòm yon djaz, kòm yon, kòm tout djaz nan biznis lan, donk ou pa genyen pou w nan, ehe, kòm si e, fè fas ba. Ou pa gen pou nan fè fas ba. Donk, m jwe avèk klas jodi an, demen si Dye ve klas w ap ouvri pou mwen. Donk, se pa yon kesyon de rityèl, se yon kesyon de enstitisyon. Se yon kesyon de enstitisyon, mwen se ta pi bèl plezi m sa wi. Pandan 12 zè rap byen travay lan la, klas ouvri pou rityèl, non, e pa pou rityèl non, pou RJ Band. Pandan match-up yo fè a, pandan tout match-up yo gen la yo.

Eske yo pa gen anbisyon sa? Eske yo pa manifeste sa oprè de klas pou yo di sa? Donk, kijan yo wè l, kijan yo konprann li? Kijan yo wè l, kijan yo konprann li? Donk, bagay la pa ka fèt de pwa de mezi. Li pa ka fèt de pwa de mezi. E se sa k fè Klass pa janm eseye vle jwe avèk lòt djaz. Paske li toujou kòmsi vle moutre sipremasi l sou tout djaz ki egziste yo. Li fè l avèk Kay, li fè l avèk Kreyòl la, li fè l avèk Vibe, li fè l avèk Disip, li fè l avèk, li fè l prèske avèk tout djaz yo. Li fè l prèske avèk tout djaz yo. Donk, èske se sou RG Band lè l gen fòs? Èske se sou RG Band lè l gen fòs? Donk, Bon, si nou konprann, donk, ba yo anpil, ba yo anpil nan biznis lan medam e mesye, ba yo anpil nan biznis lan. An nou, an nou, an nou al, an nou al va, an nou al pran yon ti, an nou al pran yon ti malere milyonè.